Youtube sa kap fèt se Billy waww son plezi pou nou lakay ou jodia on plezi pou ke nou vini bat bouch nou sou sijè sa ki vrèman pwofon kitem di si w pa on ami de l'art ou byen ami de sa ki artistik sijè sa kapab pa enterese w paradox ant Lasyans avèk atizay Ki sa ki lavi selon lasyans? Ki sa ki lavi daprè filozòf yo e daprè atis yo? Ki sa lavi ye pou nou? Nou pral debat tout bagay sa yo ansanm, men se aprè poz la. Pandanstan, n ap mande ou menm ki dèyè ekran w, si w poko fè sa al abone avèk chanèl la. Si w abone deja, ou mèt kòmanse like, kòmanse pataje. N ap pran poz la epi n ap tounen konnya.

Bonjou oubyen bonswa depandaman de kilè ki kote ke wap gade videyo sa non pam se Billy Lilit gen moun ki relem Billy waw paskem son nèg ki waw tout sa map fè mfèl waw dabitid nou bay konsèy sou coaching vokal men jodia nou vin Abòde yon sijè m ka di ki pi global kote ke nou vin pale de l'art, nou vin pale de la vie dans l'art. Sijè a jan nou te anonse l deja se la vi nan zèv atistik yo, yon paradòks ant lasyans ak atizay. Dabò n ap kòmanse avèk la vi. Kisa la vi ye? Syantifik yo pa ka fin rive ba yon definisyon pwòp a lavi, se sa ki fè ke yo pran yon ansanm de manifestasyon epi yo di bon karakteristik sa yo se yo menm ki lavi, se yo menm ki konstitye lavi. Pa egzanp, la nesans, le fèt ke yon moun fèt, la kwasans, le fèt ke moun nan grandi, oubyen le fèt ke yon plant grandi, tankou repwodiksyon. Tout sa yo, yo pran yo, yo mete yo nan kad karakteristik de lavi, yo di se sa yo. Si pa gen sa yo, pa gen lavi. A pou nou menm ki ap pratike la, pou nou menm ki renmen a, nou kapab poze tèt nou kesyon èske definisyon ke syantifik yo bay de lavi a, èske se yon definisyon ki toutafè kòrèk, oubyen èske se yon definisyon ke nou ka revize nou menm di pwen de vi filozofik, atistik. M pral fè w wè poukisa m di sa e ki kote m vle ale. Resaman m ap pale avèk yon pwòch mwen epi m poze l kesyon an mwen di l konsa ke èske yon objè genyen lavi ladan l oubyen èske li posib pou yon objè gen lavi ladan li? Repons premyè la se non yon objè pa vivan. Ok men Kòman ou ka di m yon objè pa vivan si pandan m al kanpe devan l, m ap pran egzanp yon objè atistik, yon tablo, yon pyès, ok, kòman fè ke li pa vivan si pandan m kanpe devan l, m ap gade l epi li kominike avèk mwen de mesaj, li kominike avèk mwen de zemosyon? Li gen pouvwa pou li fè m fè de bagay tankou al repwodui on lòt bagay ki sanble avè l. Li gen pouvwa pou li fè m santi m tris oubyen pou l fè m santi m kontan. Li gen pouvwa pou li fè ke m santi m eksite. Chak objè oubyen chak bagay, chak èvre atistik yo gon bagay ke ladan yo ki fè w santi gon sòt de on fòm de de vi ladan yo. Ou pa ko janm ap tande on mizik epi ou wè mizik la chanje imè w. Kòman fè gen de mizik lè w ap tande yo yo fè w dòmi? Kòman fè gen de mizik yo di w mizik sa yo spesyalman yo kapab bouste kreyativite w, yo kapab bouste entèlijans ou? Kan w fè gen de mizik yo di w konsa, mizik sa son mizik ki ipnotizan, ki ka ipnotize yon moun. Kòman w pral fè m konprann ke tip dèv atistik sa yo, yo pa vivan, yo pa gon vi ladan yo? Paske lè moun, lè atis k ap kreye èv atistik sa yo kreye yo, Ebyen kisa k pase? Yo fin kreye l ok that's it. Men ou pa ka di m se moun nan. Wi se moun nan ki kreye l. Men sa l fin kreye a li kite l avèk yon vi ladan l. Sa fè m panse avèk lòske labib di ke Bondye lòske l t ap kreye lòm li pran labou li fin kreye l. Sa fè m panse avèk yon pwosesis atistik nan sa Bondye t ap fè a. E se annapre lè l fin kreye fòm nan, li ensifle li menm ladan l. Nou pa Bondye nan sa n ap fè nan èv atistik ke n ap fè yo. Donk nou p ap janm ka fè sa Bondye fè a. Men antanke kreyati de Dye, Bondye fè nou sanble avè l, li ban nou kapasite sa a. Lòske n ap fè yon bagay, nou ka mete nou menm ladan l, nou ka mete vi ladan l, nou ka mete emosyon ladan l, nou kapab gon seri de bagay ke nou ka mete ladan l, lè yon moun pral wè l oubyen pral tande sa n ap fè a, si se yon mizik ke li ye, si se yon tablo ke li ye, si se yon pyès kèlkonk, yon bagay ki gen rapò avè l, l'art kèlkonk, li kapab gon sorte de vi ladan l. N'est-ce pas merveilleux? Waw! So, se pou tèt sa menm ke nou vini avèk sijè a pou nou vin pale w de lavi nan zèv atistik yo. E kounye a la, nou pale w de lavi, nou pale de èv atistik yo. Poukisa nou di ke se yon paradòks, gen yon paradòks nan lavi oubyen nan definisyon lavi, si w konsidere li, m ka di di pwen de vi, syantifik e di pwen de vi atistik. Ebyen, kisa k yon paradòks? Yon paradòks se yon bagay ki kontredi tèt li. Yon bagay ki gen yon definisyon ou ka di lè w gade l nan fason sa a ou wè ok sa se verite a, men lè w al gade l nan lòt fason sa a tou ki diferan de fason sa a ou wè ou di non sa a tou sa se verite a. Donk se sa k fè ke nou di ke li paradoksal. Li paradoksal Pou ki rezon? Paske si w syantifikman palan, si w di ke lavi men men karakteristik men karakteristik, men lè w vire atistikman palan tou. Si w ta fin di on objè li pa an vi, li pa gen vi, ok n ap konprann sa. Men lè w vire li atistikman palan ou gade ou di kèt, men sa a li gen vi ladan l paske pou sa l rive pwodui lakay mwen, pou sa l rive kominike. Donk de se fè, ki enpòtans on sijè konsa pou nou menm k ap pratike ar? Enpòtans lan se ke nou konnen, nou konprann ke lè n ap pwodui ar, lè n ap pwodui yon zèv atistik, ebyen li enpòtan pou nou fè la tout nou menm, pou nou mete tout nou menm ladan l, pou nou travèse moun ki pral gen chans viv sa nou menm nou t ap viv lè n t ap fè l la. Menm si apre dizan, ventan, de syèkl ou pa la ankò men w kite yon èvr atistik, ebyen ou kite lavi sur la terre. E vreman nou espere ke ti bat bouch sa a li vreman ap ede w pou kapab aware jan anglè a di a ou konsyan de kisa sa ye, de ki sòt de tranzaksyon ke w ap fè lòske w ap pwodui antan ke atis. Ou pa konn wè tou gen yon bagay gen swa yon tablo oubyen yon pyès yon moun fè epi lè w gade l de manyè sibtil ou gade l de lwen premye rega ou di kèt sa n'a rien d'attirant. Ou di sa pa gen anyen de bèl ladan l. Men fòk ou ale plonje nan pwofondè pou konprann nivo èv sa, pou konprann lavi ki nan èv sa. Gen de mizik ou gen nan ap tande epi mizik la lè w gade ou wè moun ap fou pou li, ou di m pa wè sa moun ap fou pou li a. Men tout tan wap tandel plis ou vin reyalize ke l gon bagay ladann ke moun yo jwenn, ke ou menm ou vin jwenn ki vin atache w avèl, ki vin fè w panse yon lòt fason, ki vin fè w konprann li yon lòt fason. Mete tout nou menm nan sa nap fè paske chak lè nap pwodwi yon èv atistik nap kite lavi sur la terre, lavi pou lòt moun ki pral tandel yo, lavi pou jenerasyon kap vini yo. Donk, li dotan plis enpòtan pou nou menm, nou menm ki di tèt nou nou se atis, pou nou konprann ke wi, n ap pwodui lavi, menm si kèk moun pa ta dakò e lòt moun pa ta ka konprann sa, menm si syantifikman Li pa sa. Men, filozofikman e artistikman, mwen menm anvi di reyèlman li sa. Sof ke syantifik yo pap dakò avè nou. Men, franchman, franchman, èvre artistik yo, yo gen lavi, yo kominike lavi e nou menm antanke kreyatè, de èv sa yo. Nou dwe bay tout nou menm e nou dwe konsyan de sa n ap kite, sa ke n ap pwodui pou anviwònman nou, pou jenerasyon fiti yo. Se t on plezi pou nou t ansanm. Se t on plezi zanmi m yo pou n te pote bèl sijè sa a pou nou, pou nou te bat bouch sou li. Se te avèk ou zanmi w Billy Waw ki renmen w anpil e k ap ba w randevou yon pwochèn fwa sou. Chèn YouTube sa pou ke nou kapab vin ebyen pale ankò de bagay kap bon pou ou antanke atis, bagay kap bon pou karyè ou e gen anpil bèl bagay kap vini. Ret branche, abone a chanèl la pou pa rate anyen. Se te Billy Waw, nou baw randevou on lòt fwa. Tchaw tchaw.